Senyè a beni nou fanmim yo senyè a beni nou kòman nou ye kòman nou ye kòman lòt fanmi yo yo pa pli mal nou beni non le senyè pou gras mizèrikòd li gen anvè nou desi ke li ban nou aksè ankò pou nou nan pawòl li son gras espesyal nou pa travay pou sa men nan lanmou Bondye li fè nou gras maten an se samdi maten ki 8 oktòb nap pran mak premye vèsè premye rive nan vèsè 13 an nou lapriyè. Papa Bondye nou beni non nou diw merci nou baw glwa nou salm Bondye non ti kè si nou la nou pa pi bon pase tout moun ni pase bon pase moun ki nan dròg yo moun sèyè dyab la pranl kondane nan prizon pou yo pase tout vi yo projè yo program moun sa yo dyab la gaspiye yo Gen moun se nan se nan lopital lal kondane yo, gen moun se nan psikyat lal kondane yo, gen moun se nan lari a nan fimen nan bwè lal kondane yo, nou pa pi bon pase yo mwen se yon gras ou fè nou souple papa elaji gras la pou nou tout nèt paske se tout lòm ki fèt ak imaj ou ki fèt ak resanblans ou nou tout bezwen w senyè mèsi anpil nan le non presye de jezi kris amen wi fanmim yo. Nou konn kondisyon an deja, nou pap preche, nou pap fè etid, nap li epi n fè yon ti rale. Ou menm ki fèk jwenn mesaj lan, Jezi Kris mande pou nou tout Ayisyen pou nou li lapawòl. Kòm mwen menm mwen tap chèche l, li di m ankouraje lòt moun chache l. Ou menm ki jwenn mesaj la, pa neglije pataje, pa neglije abòne. chak maten pou jwenn mesaj la, paske chak maten nou li liv pa liv, vèsè pa vèsè. E lè w fin abòne, pataje l epi layike. Youn ankouraje lòt pou nou kapab fè travay la. Li pa fasil, men Lesenyè ap ban nou fòs pou nou kontinye fè travay la. Kòm nou di w sa, kòm nou apèn fini avèk liv Matye a, n antre nan liv Mak lan. Se Mak premye, vèsè premye rive nan vèsè trèz. N ap li onon de Jezi Kris. Men kòmansman bòn nouvèl ki te pale sou Jezi Kris. Pitit Bondye a. Nan liv pwofèt Ezayi a, men sa ki te ekri, Bondye di, Men, m ap voye mesaje m lan devan ou, l al ouvri chimen an pou ou. Se vwa yon nonm k ap rele nan dezè a, Pare gran wout Seyè nou an, plani chimen an byen plani pou li. Se konsa, Jan te parèt nan dezè a, li t ap batize, li t ap mache bay mesaj sa a, Tounen vin jwenn Bondye, vin resevwa batèm, epi Bondye va padone peche nou yo. Tout moun nan peyi Jide a, ansanm ak tout pèp lavil Jerizalèm lan, te vin jwenn li, yo te konfese peche nou devan tout moun, epi Jan te batize yo nan larivyè Jouden an. Jan te mete yon rad pwal chamo sou li, ak yon sentiwon an po mare nan ren li. E, se krikèt ak gato myèl li te jwenn nan bwa li te manje. Li t ap mache bay mesaj sa a, Moun k ap vin apre m lan gen plis pouvwa anpil pase m. Mwen pa bon ase pou m ta bese demare sapat ki nan pye li. Mwen menm, mwen batize nou nan dlo, men li menm, l ap batize nou nan Sentespri a. Menm epòk sa a, Jezi te soti Nazarèt, yon bouk nan peyi Galile, lè sa a, Jan te batize l nan larivyè Jouden an. Antan Jezi t ap sòti nan dlo a, li wè syèl la louvri, epi Lespri Bondye a desann sou li anfòm yon pijon. Li tande yon vwa ki sòti nan syèl la ki di, Ou se Pitit mwen renmen anpil la, ou fè kè m kontan anpil. Tousuit apre sa, Lespri Bondye a pouse Jezi al nan dezè a, li rete la pandan karant jou, epi se la Satan vin tante l. Jezi t ap viv nan mitan bèt bwa yo epi zanj Bondye yo t ap okipe li. Amen. N ap fè yon ti rale nan Pawòl Bondye a. Ok, nou retounen nan vèsè premye a ankò. Men, kòmansman bòn nouvèl ki pale sou Jezi Kris, Pitit Bondye a, se konsa Janbatis t ap bay mesaj lan, Mak t ap esplike kòman Jan Batis t ap bay mesaj lan, li te prezante Jezi Kris pote yon bòn nouvèl. Jezi Kris se bòn nouvèl. Si nou gade vi nou, n ap di, èske vi nou se bòn nouvèl? Non. Vi nou dwe bòn nouvèl paske Jezi Kris di l ap abite nan nou. Wi, l ap abite nan nou. Plas Satan pa ka nan lòm. Satan pran nou pou li, se pou Satan kite nou, pou Jezi vin abite nan nou, paske Jezi Kris se yon bon lespri. An nou wè. Nan liv pwofèt Ezayi a, men sa ki te ekri, Bondye di, Men, m ap voye mesaje m lan devan ou, l a louvri chimen an pou ou. Mentenan, Dieu pale de Jezi Kris, e, e, e, Fils de l'homme, Moun Bondye voye nan lachè a. Se yon langay wi lè nou di Bondye voye nan lachè se yon langaj li ye. Dieu pa voye nou, Dieu vini ak kò l sou latè, li vin fè sakrifis la. Paske kò a pa t yon kò moun, se yon kò lespri l te ye. Men langaj espirityèl la, li di Dieu voye. Sa vle di mete tèt nou sou de zèpòl nou. Nou pa kite e, e, e, pou ke pawòl pati avèk nou. Mentenan, li, Ede, Ezayi te gentan pwofetize sa. Menm Lespri k t ak Ezayi a, se li k t ak Jan, e se li tou k dwe ak nou. Ezayi te gentan pwofetize l, di ke, E, Jan ap vini, e, e, Dye voye Jan devan, pou l fè ki sa? Pou l prepare chemen an devan Bondye. Prepare chemen an vle di ki sa? Prepare kè pèp la. Paske ki pwoblèm Bondye gen avèk lòm? Li gen pwoblèm ak lòm paske kè nou pa bon. Kè nou pa bon kòman? Paske dyab abite nan nou. Eske se nou ka chèche dyab la? Non. Eske se nou k rele dyab la? Non. Men kouman l fè abite nan nou? Depi nan Adan e Èv, li te viv nan de moun sa yo, mentenan Dye pa ka viv avèk bèt, li mete de moun sa yo deyò, e depi lè sa nou eritye Adan ak Èv. E sa k fè lè w ap li nan Labib, Labib pale de nati adamik, sa vle di nati Ki dyab la abite nan nou an? Paske depi dyab abite nan nou, devan Bondye se pa moun nou ye, nou prezante kòm bèt. Yon vye lespri konsa, yon vye lespri fewòs konsa, li pa ka ap viv nan nou. An nou chèche Bondye pou l kite nou. Se yon sèl mwayen pou Satan Ledyab pati, se nan pawòl Bondye. An nou wè. An nou wè. Kounye a, Jan Batis ki sa l te vin fè? Li te vin prepare kè pèp la pou l resevwa Lesentespri, paske Sentespri bezwen plas. Se vwa yon nonm k ap rele nan dezè a, Pare gran wout Senyè nou an, plani chimen an, byen plani. Sa vle di, travay Jan Batis te vin fè, li te vin kraze wòch woule fatra, retire tout vye bwa pouri k nan lari an, sa vle di se pa fizikman, spirityèlman, prepare nou pou n ka resevwa Jezi Kris antanke le Dye sen e tou pwisan. N ap pran vèsè 4 lan, Se, se konsa, Jan te parèt nan dezè a, li t ap batize, li t ap mache bay mesaj la. Oke? Mentwenan, li t ap fè mesaj pa l. Pa bliye, chak pwofèt yo te genyen doktrin pa yo. Yo tout doktrin sa yo te soti nan Bondye, men yo te gen lè yo. Ann avanse pi devan. Tounen vin jwenn Bondye, vin resevwa batèm, epi Bondye va padone peche nou yo. Li di, mpe sa li ta bay, li te di yo, vin tounen vin jwenn Bondye, resevwa batèm, pou Bondye padone peche nou yo. Eske batèm batèm padone peche moun? Non. Kiyès ki padone peche moun? Sèlman Jezi Kris, Pitit Bondye a, ki Bondye, ki padone peche nou. Men, nan moman an, se te doktrin sa a Jan t ap preche. Annou fè atansyon, batèm se yon angajman nou pran. Nou montre nou fini ak lemonn, nou pran angajman pou n chache Bondye. Èske nou konprann? Annou avanse pi devan. Tout moun nan peyi Jide a, ansanm ak tout pèp Izra e lavil Jerizalèm nan, te vin jwenn li, yo te konfese peche yo devan tout moun, epi Jan te batize yo nan larivyè Jouden an. Mentenan, Labib pale nou kòman moun yo te konn konfese peche yo devan Jan Batis, epi apre sa, li batize yo nan larivyè Jouden. Èske konfese peche ka mennen nou nan syèl? Non. Se lè nou rete nan lapawòl, lapawòl antanke dlo te pirifikasyon, li dezame dyab anndan nou, li kraze lotèl satan anndan nou, mentenan, li netwaye nou pou nou ka gen lavi. Men, menm si nou konfese peche si dyab ap viv anndan nou, èske sa ap mennen nan syèl? Non. Sa doktrin sa a se doktrin Jan Batis te prezante. Nou pa ka pran l kounye a pou n di moun vin konfese peche devan nou e pou yo jwenn padon. Non, se sèlman Jezi Kris ki bay padon. Nou kwè nan sakrifis Kris la, nou jwenn padon. Men, pou nou jwenn padon sa a, fòk nou rete nan lapawòl. Paske, lafwa, lè w fin byen etidye lafwa, Dye montre w lafwa, lafwa vle di konnen. Pou w gen lafwa, fò w konnen. E la pawòl di la fwa vyen de se kon antan. Sa vle di la fwa se la konesans. Si la fwa se la konesans, nou pa gen konesans, se ke nou pa ka gen la fwa, ni nou pa ka sove tou. Nou pa konprann. An nou ale. Kòm nou konnen nou pa p preche, se yon ti, ti rale. Vèsè 6, Jan te mete yon rad pwal chamo sou li, ak yon sentiwon an po mare nan ren li. Se krikèt, ak gato myèl li te konn jwenn nan bwa li manje. Sa vle di, leson an montre nou la, stil Jan te konn fè pou l mennen yon vi ki enb. Nou konnen lontan sou Lalwa, se te kòporèlman, fizikman, ou te chèche sa rele pirifikasyon an, malgre Dye te tou ap chèche kè a wi, men Lalwa a te plis baze sou sa. Se sa k fè, li te mennen yon vi konsa pou te montre w la pirifikasyon de li, jan l sèvi pou li. Sèvi Bondye. Men, menmsi, mentnan, menmsi nou ta mete yon rad sak sou nou, nou ta mache tèt bese, sa pa ka ban nou Bondye. E Jezi Kris ki pou bay Bondye, Jezi Kris se Lapawòl. Se lè nou rete nan Lapawòl, Dye fòme nou, l netwaye nou, Satan vin pa ka sipòte Lapawòl ankò, li oblije vide lèl li nan lavi nou. Ou konprann? Ann ale. Li t ap mache bay mesaj sa a, Moun k ap vin apre m lan, gen plis pouvwa anpil pase m, mwen pa bon ase pou m ta bese demare sapat ki nan pye li. Ok, sa vle di, Jan montre nou la, devan Jezi Kris, tout jenou flechi. Tout jenou, tout sa k genyen desann. Tout sa k genyen. Pa gen afè ni, bon, de tout sa k genyen. Li menm, se t on gran pwofèt li te ye, li gentan montre w li desann li devan le Senyè Jezi Kris antanke le Dye Toupuisan. Dan le vèsè 8, li di, Mwen menm, mwen batize nou nan dlo, men li menm, l a batize nou nan Sentespri a. Gen kote nan, nan kat liv lan, li di l a batize nou nan Sentespri e nan dife. Ou konprann? Mentnan, Jezi Kris ki sa li ye? Se li k'ap vin kouvri nou avèk Lespri Sen li, avèk Lespri pu li, avèk karaktè li, bòn konduit li, se yon Lespri ki viv nan moun, se pa menm jan ak Satan. Jezi Kris pa menm jan ak Satan, ou pa wè sa l fè, l pase nan vant yon fanm, li grandi nan mitan nou, li mouri pou nou, li pase 3 jou 3 nuit nan batèm, li resisite tèt li, antanke le Wa dè Wa, l monte nan syèl, apre sa l tounen ankò antanke yon bon Lespri pou l vin viv nan nou. Jezi Kris pa yon lespri raje. Jezi Kris pa yon lespri fewòs. Jezi Kris pa yon lespri kidnapè. Se Satan Ledyab ki yon lespri kidnapè. Depi l antre yon kote, Jezi Kris di sa nan Jan 10 la, li di vòlò sa a lè l vini ki sa l fè? Vin dechèpiye. Nou pa wè eta lemonn. Se yon sèl mwayen pou nou sove se lapawòl pou n rete. Èske nou gen lapawòl? Non. Poukisa? Nou pa gen tan non. Epi lè fini jan Dyab la fèmen nou an, li pa ban nou yon ti kote pou n menm respire menm. An ale. Vèsè 9, Menm epòk sa a, Jezi te sòti Nazarèt, yon bouk nan peyi Galile, lè sa a, Jan te batize l nan larivyè Jouden an. Mentenan, e, e, e, e, e, e, e, sèvitè a di ke Jan an te batize Jezi Kris antanke Kreyatè de tout chòz. Kisa Jezi Kris te vin fè sou latè? Jezi Kris te vin montre nou kòman pou nou chèche l, kòman pou nou viv. Èske nou aprann sa Jezi Kris montre nou? Non. Poukisa? Paske dyab foure nou nan yon sistèm degareman. Satan pran nou depi nan rasin, li foure nou nan yon sistèm, nou abitye ak chan, nou abitye ak priyè, nou abitye ak adorasyon, men kanta lapawòl la, nou rayi l. Epi kiyès nou ye? Nou se pitit Bondye epi nou rayi Bondye ankò. Nou pa konprann? Ann ouvri je nou. Antan Jezi t ap sòti nan dlo a, li wè syèl la louvri, epi Lespri Bondye a desann sou li an fòm yon pijon. Mentenan, L ap pale de manifestasyon di Sentespri sou kò Sentespri. L ap pale de manifestasyon di Sentespri, Jezi Kris, pandan l al batize, li sot batize, li, Dye montre prezans li egziste. Sa rele la manifestasyon. Oke? Mentenan, n ap kontinye ale. Li tande yon vwa ki sòti nan syèl la ki di. ki di, Ou se Pitit mwen renmen anpil la, ou fè kè m kontan. Sa montre, Jezi Kris antanke Ledye Kreyatè, Lespri Sen, Lespri de verite, depi lè l te vin sou latè, l fè sa ki byen. Mwen menm avè w jodi an, si Bondye ban nou favè pou nou kapab jwenn prezans li, se konsa Dye ap di tou, nou se Pitit li renmen anpil la. Men èske Dye ka jwenn youn tankou Jezi sou latè? Non. E anndan Jezi Kris, Satan Ledyab pa t viv ladan l. paske Jezi Kris son lespri sen, men tandiske nou menm satan viv nan nou. E sak fè Jezi Kris di se moun ki konn goumen kap soti anba men satan. Fò konn goumen poun soti anba men mechan sa. Men nap soti o non de Jezi ann ale. Tousuit aprè sa lespri Bondye a pouse Jezi al nan dezè a. Mentenan, Labib montre nou la kote Jezi Kris antre nan dezè a pa prezans, pa manifestasyon Sentespri. E, sa vle di ou ka konprann, lè Dye di l ap vin batize nou di Sentespri, sa vle di se nan batay n ap antre. Se nan konba n ap antre. Ki sa Labib di nan sou bay sa? Li di batay n ap mennen an se pa yon batay lachè e lesan, men se yon batay ann lespri. Èske mwen menm mwen wè batay la? Non. Èske m konn batay la? Non. Kiyès ki kanpe devan batay la pou nou? Jezi Kris. Se sa k pèmèt, fanmi m yo, nou bezwen rete lepli pwòch Jezi Kris dan Lapawòl pou l montre nou batay la e pou l fè batay la pou nou. Batay la pa piti non! Legliz la ou kap trennen an la. Se se pa yon ti bagay piti nou genyen non. Men kòm Jezi Kris se yon lespri fidèl, l ap ankouraje nou. Men batay la li rèd. Ann ale vèsè 13. Li rele, li rete la pandan karant jou. Epi, se la Satan vin tante l. Jezi t ap viv nan mitan bèt bwa yo, epi zanj Bondye yo t ap okipe li. Nou konprann? Pandan nou nan batèm defe a, pandan nou nan batèm Sentespri, batèm Sentespri a, fòk nou pase anba gwo, gwo, gwo traktè. Batèm defe a menm son lòt. Sa vle di, Jezi Kris montre, lè l fin resevwa Sentespri an, mentenan, ki bò l ale? Nan dezè. Nan dezè avèk kisa yo, Labib di la, bèt fewòs, sa vle di Satan Ledyab. Menm sa l di nan liv Efezyen an, li di se ak de gwo pouvwa n ap goumen, de gwo fòs n ap goumen. Se sa k pèmèt li mande fòk nou rete pli pwòch Bondye ke pli lwen. Rete pli pwòch Bondye vle di ki sa? Maten, leve bonè, gentan pran Bib ou, frape. A midi, mete Bib nan valiz nou. Si w gen chans a midi, pran Bib ou, frape. Si w pa gen chans, sa w te pran maten an, w repase l. Aswè, avan w dòmi, fè tout efò pou w monte sou Bib ou, frape. Paske obligatwaman fòk nou li labib si n pa li labib pa gen mwayen Jezi Kris man di li gen gras pou nou men fòk nou ka tande l ki bò pou n tande l dan la pawòl e se konsa l ap prepare nou wout la pa fasil mwen konnen l pa fasil li pa fasil pou mwen m konnen l pa fasil pou ou men si nou gen bòn volonte n ap travèse miray pa miray n ap rive fanmi m ke Bondye beni nou an nou kenbe pi fò. Kenbe pi solid. Bon kouray dans le Seigneur. Babay.